Medam mesye bonjou bonswa sa depan de lè ou ki kote ou ap tande emisyon ann pale sante donk pwogram ann pale sante a son pwogram ki la pou l enfòme popilasyon dan le mond antye sou tout sa ki gen rapò avèk lasante. Donk jodi a ankò emisyon an espesyal, emisyon an trè zentèresan e mwen toujou prè pou m di nou pataje videyo yo, pataje emisyon yo pou plis moun ka rive jwenn yo pou yo gen yon ide sou koze lasante a, pataje tout sa ke mwen poste sou youtube, sou tiktok. Se trè enpòtan pou nou ka ede m sove plis vi nan sa ke m ap di yo ki trè enpòtan pou nou fòme popilasyon an. Donk jodi a sijè a trè sansib e enteresan sitou nan okazyon joune fanm dwa fanm yo paske nou nan mwad mas nou konnen 8 mas se te joune mondyal Fanm se dwa fanm yo mwen pran ti tan mwen toujou prè poum defann fanm parèy mwen paske fanm yo le pli souvan yo strese yo gen pwoblèm akoz yo manke gen konfyans nan yo menm sijè a se konsekans imèn ki pa pèfore sou sante adolesant yo donk rèse branche map pran yon ti poz map tounen touswit. De retour après la pause, comme vous le savez deja emisyon ann pale sante est la pour vous aider à connaitre beaucoup de choses sur votre santé bien entendu. Emisyon jodi a se sou imèn ki pa pèfore, konsekans li sou. adolesant yo sitou. Paske nan domèn sante a, jan ke mwen toujou di l, mwen toujou prè, disponib pou m defann, ede popilasyon an, eksplike yo kisa, kòman ke yo ka rete an sante. Donk la, lè nou antre nan imèn nan, avan ke m ale pli lwen, nou sipoze konn sa ki imèn nan. Donk nou sipoze konnen kijan imèn nan ye tou byen antandi. Imèn nan son fin manbràn ki separe vajen an avèk vilf la. Nan lang pa nou an nou menm nou toujou di lè fi vyèj, donk se sa popilasyon an konnen, men nan medsin nan li se imèn nan. Donk li la, li antoure flò vajinal la pou jouskaske gen yon penetrasyon ki pral pèfore imèn nan. Men nou gen plizyè.

fasil, imèn sa a li koz pwoblèm o nivo de rapò seksyèl, li fè rapò seksyèl la trè difisil pou penetrasyon an fèt. Nou gen imèn konplezan, imèn konplezan li son manbràn elastik, li pa dilate fasil, li pa senyen fasil, donk li difisil pou l dechire. Se imèn konplezan. Donk, yon fi kapab gen yon relasyon seksyèl, gen penetrasyon men imèn sa pa dechire e li pwobab pou fi sa pa senye. Nou gen imèn absans lan. Y a imèn sklere a, li gen 2 fant, li pèse de 2 pati ki trè vizyèl. kote ke w kapab wè nan imèn ki gen plizyè ti twou ki se imèn tri brifòm nan, li menm li pèse, le pli souvan imèn sa ka plis fasil pou l pèfore. Donk kote ke m vle rive, mwen vle fè nou konprann de sa ke m vle pale a, se imèn ki pa pèfore che lè adolesant, donk li bay anpil pwoblèm. Donk se pou sela Nou kapab pa nan domèn nan, lè ke nou wè yon yon fiy fin akouche, kèlkeswa vwa bas, kèlkeswa vwa sezaryèn, y a des entèvansyon, y a des analiz qu'on doit faire avan timoun sa ale menm nan bèso l. Donk premye lè yo, nou konn wè ke gen dè manèv k'ap fèt paske fò wè si timoun sa gen reflèks, si l tande, si li wè. si manm yo nòmal, si l pap gen pwoblèm pou l mache, e sitou lè pedyat la ap verifye nan aparèy jenital la, pa gen anòmali, fò l verifye grand lèv la, petit lèv la, e irèt avèk imèn nan ke m ap pale de li a avèk orifis vajinal la. Donk si pedyat la pandan verifikasyon li kapab wè ke imèn nan pa pèfore, Donk kapab gen yon ensizyon, kapab gen yon imeno tomi pou yo fè de pti twou. Paske si imèn nan pa pèfore, la paran yo nap difisil pou nou kapab verifye sa. E lè adolesant lan nan 12, 13 an, pou entimite jèn fi sa, pou evite lap trè difisil pou pral verifye. Donk lap trè difisil. Donk sa se timoun nan ki tap dwe verifye nòmalman pou kont li. Donk se sak. Fè mwen plis mete aksan sou imèn ki pa pèfore a. Tout imèn yo pa menm, mwen sot eksplike sa. Gen fi ki gen imèn ki ka konplezan, e dot fi se imèn sklere. Yo diferan. Donk men ti twou sa yo ki nan imèn nan ki wòl yo dabò si pa gen twou nan imèn nan menm lè fi la vyèj fòk ti twou orifis sa yo egziste pou règ la ka pase poul koule e sitou ansanm avèk de pèt blanch yo se la ke yo pase paske yon jèn fi de 10 12 an 5 6 an li kapab gen yon enfeksyon li kapab gen yon ekoulman. Donk si imèn nan pa pèfore kote ekoulman sa, kote enfeksyon sa ap koule. Paske yon enfeksyon ki rete a lenteryè li plis danjre ke yon enfeksyon ki koule. Lè sa li pral fè yon enfeksyon kwonik, donk ki pral trè di pou sante a. E sitou lè nou gen imèn nan k pa pèfore ki koz a laj de pibète, adolesant sa. pral vin pa kapab gen règ li, se sak fèl pral bay anpil pwoblèm, li pral bay dè doulè, pral gen yon emoraji entèn ki pral koze dè zenfeksyon, doulè ipogastrik, anpil pwoblèm ap pwodwi. Pa egzanp ya dan plizyè peyi, peyi ki devlope yo sitou. E ya dè fam ki konn gen pwoblèm o nivo imèn nan ki konn manke pèfore ki ka koz règ la pa ka koule, fi sa ka ale nan kay doktè yo konn fè sa pou yo ede imèn nan yo fon imino plasti pou ouvèti la pli laj nan imèn nan men sa pap deranje imèn nan fi sa ap toujou vyèj donk nan ka imèn ki pa pèfore a, se sitou nan jèn fi, jèn adolesant vilnerab yo nou ka jwenn koz sa yo plis repete paske jèn sa le pli souvan pa gen mwayen ki pa swiv nan sant sante ki pa ale lopital byen antandi lè yo vin rive nan stad yo akouche lakay yo, yo pa wè yon pedyat, yo pa wè doktè. Donk la timoun nan si li vin gen yon anòmali se jous nan laj avanse lè kòmanse gen doulè gen pwoblèm y ap kapab wè sa paske nou konn jwenn ka dè timoun anus yo pa pèse se paske pa t gen yon entèvansyon pa t gen yon analiz pou yo te verifye tout sa paske nou konnen nan aparèy jenital la gen 3 pòt 3 pòt sa yo nou gen irèt la nou gen vajen an avèk anus lan.

Imèn nan sa ke m te dwe di dè le kòmansman donk m te bliye, donk imèn nan li a 1 santimèt de vajen an, demi pous, dèfwa moun yo konn di jan entèl pipi a li pa vyèj tou sa men y a pa rapò ditou paske imèn nan pa pre deyò vajen an, imèn nan s on manbwàn ki rekouvri tout flò vajinal la. Li a 1 santimèt ki rekouvri vajen an jiskaske gen yon penetrasyon ki fèt, li kapab pèfore nèt men li gen de ti twou. Nan ka imèn ki pa pèfore a, si gen pèforasyon men ki mwens elaji, la pèsòn an kesyon pe alevwa 1 medsen, yo kapab. Fè yon imenoplasti ki fèt nan ka imèn sa a paske l ka anpeche règ la koule. De mèm nan ka imèn ki rijid, ki di, ki pa pèfore ditou a ke nou kapab jwenn nan ka adolesant yo de 12 oubyen kòm yo fòme de no jou nan laj pibète se 9 an, 8 an yo. Donk nan ka sa a. Se yon entèvansyon chirijikal ki kapab fèt, yon imenotomi pou fè yon ensizyon pou ouvè, pa p dechire imèn nan non men pou fè de pti twou pou kapab lese règ la pase avèk legore ki se pèt blanch yo. Donk si imèn nan pa pèfore donk tout sa ki gen pou sòti yo ap rete alenteryè. Donk a se moman la sa k pral pase ap gen enfeksyon. Enfeksyon kwonik, gwo doulè, doulè ipogastrik k ap trè grav, ki ka menm fè efè sou iteris la, tou sa. An nou parle sante avèk lenfimyè Arlène Rony.
Fò n ta konnen kote tèm imèn sa a sòti. Imèn vyen di mo grèk humain ki sinifi yon manbràn ki separe vajen an avèk vulve la ki trè. Fin, ki la pasyèlman jouskaske gen yon rapò seksyèl, ke y a dè jèn fi imèn nan disparèt san yo pa menm okouran. Daprè rechèch ke m fè, imèn nan ka disparèt totalman pandan ke nan dans balè. Paske nou konn ap swiv gen de dechirure k ap fèt, gen de fason jèn yo ap chire nan dans balè. Imèn nan ka dechire sou velo pandan ke yon jèn sou yon bisiklèt, mouvman k ap fèt ka koz imèn nan dechire. Byen antandi sa depan de tip d'imèn ou genyen an paske imèn yo diferan. Pa egzanp si nou pran imèn sklere a ki trè di, li rann rapò seksyèl yo trè difisil. Donk imèn sa li p ap kapab dechire fasil jan ke nou te kapab di sou velo l ap trè difisil. Mentenan gen moun ki konn di eske yo pa ka pran jèn fi pou yo mennen yo kay doktè pou yo wè si yo vyèj tou sa pou yo wè si imèn nan la li egziste. Bon li yon ti jan trè konplike pran yon jèn, prefere gen edikasyon ki fèt eksplike jèn yo ki sa ki ka genyen nan sa ki gen rapò avèk imèn nan si li dechire men ki konsekans ki kapab gen. Gen de peyi, moun yo chwazi yo te gen yon relasyon seksyèl, epi imèn nan te dechire deja, men yo bezwen tounen vyèj avan yo marye pou moun k ap antre nan vi yo a ka jwenn yo oke. Yo kapab repare l, men pa yon entèvansyon chirijikal. Yo kapab repare l, gen fi ki fè l, men imèn nan, si li fin. pèfore gon te gen yon relasyon seksyèl li dechire nèt li pa kapab repare ankò. An nou parle sante avèk lenfimyère Arlène Rony. Yn petit poz avèk Modila ki son lèt ki trè trè bon kap ede bebe w grandi an sante kap ede timoun yo byen grandi paske Y a plizyè koz ki ka fè ou pa alete. Si pa egzanp, w ap viv ansanm avèk jèm VIH sida nan san w, donk li ap trè difisil si w pa sou anti retroviral yo, ARV yo, donk ou p ap ka bay timoun sa tete. Lèt manman nou konnen li trè bon pou timoun yo men gen plizyè koz ki kapab fè ou pa bay bebe w la tete. Donk sitou. Ou gen de enfeksyon, gen de pwoblèm ke yo konn pa vle timoun nan rale nan lèt la, ka koz ou fon stope, ou pa bay timoun nan tete, men nan moman l pap tete a, l ap bezwen bon lèt, donk lèt ou kapab pran se Modilak ki trè bon, k ap ede timoun ou byen grandi e rete an bòn sante, e le pli souvan sa k fè doktè konn entèdi paran yo bay timoun yo lèt, le pli souvan yo pa konn metòd la, pase ke si ou pran yon bibwon. Ou fè lèt pou pitit ou, aprè dezèdtan li fin bwè l, fò w pa reba l lèt nan menm bibwon sa a. Fòk ou gen yon lòt bibwon oubyen w relave bibwon an. E si w ap plen louch ki nan lèt la, fò w raze louch la. W ap pran 4 louch, men si w plen l ou fè tèt ansanm avè l, Lap vin bo 8 ons. Donk lè timoun nan pran lèt la li twò fò li ka ba li dyare. Lè l pran li twò fèb li ka pa bon pou li tou. Donk fò nou pran de prekosyon. Paske le pli souvan timoun yo pran enfeksyon lè nan bibwon ki pa byen lave, nan bibwon ki pa pwòp. Se sa ki konn koz gen moun nan li fin fè lèt la nan bibo an ti moun nan bwè li apre yon 2 3 zèd tan li fè lèt la nan menm bibo ankò san menm pa rense donk ki pa rekòmande ditou donk son trè bon lèt pou ti bebe nou yo pou tout ti bebe nou yo ka grandi an bòn sante.

sou sante jèn fi, jèn adolesant nou yo sitou lè yo rive nan moman pibète kote ke si imèn nan pa pèfore donk règ la p ap ka koule e y a dè pèt blanch legore yo ki sipoze desann si y a dè enfeksyon, si y a dè ekoulman. Tout sa ki pa bon ki dwe sòti yo, se pou sa ti twou yo ki nan imèn yo la. Donk si imèn nan pa pèfore, nan moman sa pral genyen gwo doulè, anpil pwoblèm ap mete pye. Donk jan ke mwen di l la, imèn yo diferan, nou gen plizyè sòt dimèn, nou gen imèn ki enpèfore, imèn pèfore, imèn sklere, imèn konplezan. Imèn kri, bri fòm! Nou sipoze konnen sa ki pli enpòtan sitou nan moman tout mwad mas sa se tout tout chak jou se fèt nou se fèt fi yo nou pa bezwen gon jou espesyal gen dwa gon jou ki make tèl dat men chak jou se fèt nou. Map mande medam yo pou nou kwè nan tèt nou, di nou kapab, paske le pli souvan medam yo panse gen de bagay se gason yo ki ka fèl, aa banm rele Jak se lik ka fè sa, nou kapab, nou ka fè tout sa gason yo fè tou, kwè nan tèt nou, pa sou zestime tèt nou pou nou panse ke se gason ki ka fè sa nou menm nou paka fèl nan moman espesyal pou. Fanm yo nan joune mondyal de la fam kwè nou se fanm nou kapab pwoteje timoun yo fè edikasyon seksyèl yo pa tann se lè yo gen 20 tan 25 an lè sa gen pwoblèm nou menm nou pral ba yo pote chay la fè travay nou anvan pwoteje sante a menm lè w pa gen mwayen ou fin akouche se wè yon pedyat al nan sant sante pou yo verifye ògàn jenital timoun yo pou yo wè si yo pap viv avèk yon anòmali paske fòk ou fon timoun ki an sante donk map ankouraje nou al like tout emisyon ann pale sante yo kèlkeswa se sou tiktok sou youtube sou instagram sou facebook paske son pwogram ki la poul ede nou poul enfòme nou sou tout sa ki gen rapò avèk lasante. Pa janm bliye kite yon ti kòmantè a chak fwa, di m kisa ke m ka ajoute byen antandi, paske je suis là pour vous. Se toujou le menm nimewo, 48 45 21 52. Mon numéro, toujou rele m si nou gon pwoblèm, mwen toujou disponib. Vwala, se tè mwen, Arlène René, enfimyè Arlène René. Donk, babay, a la pwochèn.